Bonjour ou bonswa e byenvni. Nou di jedi 9 oktòb 2025. Jodi a, n a fè on plonjon ansanm si w vle nan yon seri sou zenfòmasyon ki fèk parèt sou Ayiti. Bonjour, bonswa, wi gen artik nouvèl, gen analiz, gen menm kèk ti ekstrè entèvyou ladan yo. Egzakteman.
Objektif nou jodi a se, emm, se retire pwen ki pi enpòtan yo sou sekirite, sou politik, lavi sosyal, menm istwa peyi a. Tou sa, pou ou menm k ap koute a, ou ka gen yon ide ki pi, pi klè sou sa k ap pase. Absoliman.
Epi sa k enteresan, ou konnen, nan sous nou genyon yo, se k yo prezante plizyè pèspektif diferan. Pafwa menm ou jwenn opinyon ki ki kontredi youn lòt nèt. Vrèman!
Sa bon wi! Wi, sa a pèmèt nou gen yon diskisyon ki pi rich, ki gen nuans, pou ede w konprann pi byen tout kouch konpleksite sitiyasyon Ayiti a jodi a. Ok, alò ann antre tou dwat nan nan kè aktyalite a. Gen yon evènman ki fè anpil bri semèn sa, gwo fiziyad ki te eklate nan sant vil Pòtoprens. Epi sa rive pandan yon reyinyon enpòtant t ap fèt nan Palè Natyonal. Wi, wi, mwen li sa. Se te kòmsi otorite yo te vle voye yon sinyal, montre yo repran kontwòl zòn nan anba men gang yo. Men, repons la pa t atann, pa vre? Vyolans tèt kale. Egzakteman!
Yo te menm oblije evakye ofisyèl yon irjans, yo pale de yon machin blende lapolis ki pran bal. Sa, sa montre yon dekoneksyon total ak diskou ofisyèl la, ou pa twouve? Totalman.
Ensidan sa ou mete an kontras, e, yon kontras flagran ant diskou ofisyèl la ki pale de rekonkèt sant vil la, ak reyalite a sou teren an, kote gang yo, selon estimasyon, kontwole prèsk, kisa? 90 pousan kapital la. 90 pou san! Chif la enkwayab! Sa fè nou sonje ou konnen pawòl ansyen minis jistis la Lucmane Delly, li te di lapè nan sann vil la ap difisil anpil si yo pa frape fò nan baz prensipal gang yo. Li te site Vilaj de Dye, Bèle, Lasalin. Gran Raven tou, Epi gen yon editoryal nan Rezo Nòwès ki ki poze kesyon kle a, kesyon fondamantal la, Kyès toubonvre ki dèyè gang sa yo? Kès k ap finanse yo? Se yon kesyon ki ret ap poze. E pwoblèm nan, malerezman li pi laj ke Potoprens, nan Nòwès, pa egzanp, nan Sen Lwi di Nò. Wi, gang Tirach lan. Menm non an fè ou pè. Sos yo di yap simen la terè, kidnapen, kay boule, bagay yon grav. E menm komisè gouvèneman pou de pè a, mèt Jeir Pierre, li menm kritike, li kritike nouvo lidechip polis la nan Nòwès pou mank reyaksyon. Sa montre gen pwoblèm menm andan enstitisyon yo. Epi, tou sa gen konsekwans dirèk sou moun yo, sitou timoun yo. Chif UNICEF yo, sa bay frison wi. Humm!
Kisa yo di menm? Yo pale de 680 mil timoun ki oblije kite kay yo akoz vyolans gang. 680 mil! Sa se yon chif! Epi sa k pi rèd la, chif sa a double nan yon ane sèlman. Yon ane! Double?
Woy! Sa vle di an total, gen plis pase 1 pwen 3 milyon moun ki deplase nan tout peyi a. Imajine w sa! Konsekans yo terib, Lòt aspè tèlkou edikasyon. Wi, m t ap panse a sa jisteman. Anpil lekòl oblije fèmen oubyen yo tounen abri pou moun sa yo ki pèdi kay yo. Sa afekte prèske yon demi milyon elèv daprè sous yo. Mwatye milyon timoun ki pa lekòl jan yo ta dwe. Bezwen imanitè yo vin yo vin ijan anpil. Wi, yo pale de 3 pwen 3 milyon timoun ki bezwen èd. epi pou ane pwochenn 2025, gen prèske 289 mil timoun ki risk soufri malnitrisyon grav. Se se yon kriz imanitè ki pwofon, ki mande aksyon rapid. Absoliman.
Bon, fè fas a tout tablo sa, kisa kisa kominote entènasyonal la ap fè menm? Nou tande pale de Nasyonzini. Wi, genyen mouvman bò kote pa yo, Konsèy Sekirite Nasyonzini an apwouve kreyasyon yon nouvo fòs, yo rele l Fòs Represyon Gang, FRG, oubyen GSF an anglè. FRG, Fòs Represyon Gang, kisa sa vle di egzakteman? Bon, anbasadè ameriken an nan Nasyonzini an Mike Waltz, li pale de yon chanjman estrateji. Li di fòk yo pase a lofansiv kont gang yo. Li menm site non Barbecue e li ensiste pou responsabilite a pataje an plizyè peyi.
Etazini a mete lajan ladan l, paske te gen kòz koup nan kontribisyon. Wi, menm si yo koupe nan kontribisyon jeneral yo bay Nasyonzini, yo prevwa 85 milyon dola espesyalman pou Ayiti. pou Biwo Sipò Nasyonzini an, BANUH, epi pou nouvo Fòs Represyon Gang sa, FRG, a. Ok.
Men, kòman moun nan Ayiti resevwa nouvèl sa? Gen analis ki pale? Genyen wi.
Gen, pa egzanp, Doktè Emmanuel Minan. Li dakò fòs sa dwe konfwonte gang yo, dirèkteman. Sa klè. Men, li soulinye yon pwen enpòtan. Kriz politik la, li menm, li bezwen yon solisyon ayisyen. Se pa fòs etranje k ap rezoud sa. Li menm rive pwopoze yon lòt gouvènans pwovizwa. Egzakteman!
Sa montre ke menm moun ki wè nesesite pou yon sipò sekirite a, yo ensiste sou solisyon politik lokal la. Men, nou konnen istwa entèvansyon etranje ann Ayiti, li konplike. M imajine gen kritik tou. Anpil kritik, gen gwo rezistans menm, Pa egzanp ou gen depite Hugues Celestin. Misye pa mache pa kat chimen. Li kalifye fòs sa a de titèl resikle. Epi li ajoute yon imilyasyon pwograme. Mo yo fò wi. Titèl resikle.
Sa vle di li pa kwè l ap mache. Non sèlman li pa kwè l ap mache, men li kestyone efikasite tout misyon entènasyonal ki te vini avan yo. Li raple echèk Misyon Sipò Sekirite, mss, ki te la jis dènyèman an, ki pa t bay gwo rezilta sou tèren an. Epi, li fè rapèl istorik tou. Wi, li fouye pi lwen. Li pale de okipasyon ameriken nan 1915, li pale de ranson Lafrans te fè Ayiti peye an 1825 la. Pou li menm, se kòmsi, se menm istwa depandans la k ap repete tèt li, anba lòt fòm. Hum! Sa montre pwofondè deba a. Epi, tout diskisyon sou fòs etranjè sa mennen nou natirèlman sou kisa lidèchip lokal la ap fè, Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, cpt a, gouvèneman an, kisa yo menm ap regle pandan tan sa? Bon, sou papye, yo montre yo aktif. Sosyo rapòte gen reyinyon k ap fèt nan Palè Nasyonal, Yo diskite sou bidjè 2025, 2026 la, sou gouvènans, sou sekirite, bagay nòmal pou an gouvèneman si ou ve. Prezidan cpt a menm vwayaje. Wi, Laurent Cesir, li te Miami pou yon swadizan dyalòg ak dyaspora ou. Epi li rankontre premye minis japonè a tou, Shigeru Ishiba, pou l mande sipò pou FRG a, Fòs Represyon Gang lan, epi pou l pale de eleksyon ak sekirite. Men ou di sou papye, sa vle di gen dout sou efikasite aksyon sa yo oubyen sou pèsèpsyon yo? Gen anpil dout e gen anpil kitik k ap sikile wi, yo pa konvenk anpil moun. Ki sa kritik yo di menm? Gen yon editoryal Rezo Nòdwès ki itilize yon tèm fò, li pale don rejim double epi l raple akizasyon koripsyon ULCC Inite Lit Kont Koripsyon an te deja fè konn kèk manm cpt a ak kèk minis, sa pa ede yo konprann? Non, sa pa ede ditou. Sa dwa mine konfyans moun yo. Egzakteman.
Anpil moun ap poze kesyon sou lejitimite yo tout bon vrè, sou kapasite reyèl yo pou dirije peyi a, sitou ak dat fen manda lo a k ap pwoche 7 fevriye 2026. Tan an ap kouri. Vwayaj Miami Sen Sir la tou sa soulve kestyon. Wi, paske an menm tan ayewopò Potoprens lan te gen gwo pwoblèm sekirite. Alò, moun mande kote priyorite yo ye? Epi tout dosye eleksyon an, li toujou pa klè menm. Mwen sonje te gen yon gwo koze sou lis elektoral la. Ou sonje byen, gen revelasyon ekspè Alex Saint Gartien te fè su prèske 800 mil non anplis, doublon, nan lis elektoral la. Sa se yon gwo pwoblèm teknik ak politik ki poko jwenn solisyon. Koman ou ka fè eleksyon kredib avèk yon lis konsa? Se kòmsi gen yon yon gwo dekoneksyon ant sa yo afiche ap fè, pèsepsyon piblik lan, epi menm reyalite a sou teren an. Ou ka di sa.
E gen vwa ki pi ki pi radikal toujou nan kritik yo. A bon? Tankou kiyès?
Ansyen senatè Jacques Sauveur Jean, pa egzanp, nan yon entèvyou sou YouTube, li pa pran ko gan, li di cpt ak gouvèneman an se menm bagay la. Yo konplis nan destriksyon Ayiti. tèm yo fort anpil. Li menm rive konpare cpt a at G 9 group gang la. Wi.
Li di 9 an fanmi yè a l ye epi li lanse an apèl pou Ayiti tounen gade Lafrik. Li site egzanp Boukina Faso, se yon diskou ki ki diferan. E Doktè Ménard, li menm ki te parle sou fòs FRG a, kisa l di sou otorite aktyèl yo? Li ale nan menm sans lan, si w vle. Li di otorite aktyèl yo fè pati pwoblèm nan. Li pale de koripsyon, de lyen ak kriminèl. Sa montre yon nivo defi ki wo anpil. Epi pou mete sèl sou blèse a, si m ka di sa, gen yon nouvèl ki sòti jodi an menm. Wi.
Ki sa l ye? Sou ajennda konsèy minis la jodi a, te gen yon pwen sou evalye sou revokasyon posib direktè jeneral ULCC a, Hans Joseph. Nan moun y ap mennen ankèt sou koripsyon an. Ou le menm.
Sa sa mont s on nivo tansyon ak mefyans ki ki ekstrèmman o nan mitan klas politik la. Epi sa dwe fè moun pèdi konfyans nèt nan enstitisyon yo. Si moun k ap goumen kont koripsyon an menase wè. Sa fè pwomès eleksyon yo sanble byen lwen tou bon. Vrèman lwen. Absoliman.
Sa rann diskou sou eleksyon an difisil pou moun, pou moun valote. Epi mefyans sa, li nouri tou pa tout kalite skandal koripsyon ki ki kontinye ap eklate chak jou. An gade yonn nan yo, ki touche lavi chak grenn Ayisyen, ki bezwen vwayaje, eskandal paspò yo, nan Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon, DIE. Mwen li nan sous yo ke se yon gwo rezo k ap fè lajan ak fo tenb. Wi, se yon eskandal ki ki grav anpil. Yo rapòte ke rezo sa yo ap fè plizyè milyon goud chak mwa sou do Leta. Milyon goud? Kòman w fè sa menm? Bon, daprè yon sous, yo itilize menm nimewo kès anrejistre a nimewo 44 153 55 54 65 pou plizyè aplikasyon paspò diferan. Sa vle di yo peye yon fwa, men yo fè plizyè paspò ak menm resi a. Se sa l sanble. Gen akizasyon kont sèten ajans vwayaj tankou Best and Best epi yon rapò ULCC te menm jwenn yon Nimewo Idantifikasyon Fiskal, yon NIF, ki te sèvi pou fè de paspò diferan. Menm ansyen direktè DIE a, Stéphane Vincent, te gen akizasyon sou do l. Wi!
ULCC te akize l pou iregilarite nan jesyon l. Epi yon gwo feblès ki pèmèt tout bagay sa yo, Daprè sous yo, se mank koneksyon ant sistèm enfòmatik DIEA ak sistèm Direksyon Jeneral Enpo a, DGI. Sistèm yo pa pale yonn a lòt. Sa vle di, menm youn nan sèvis leta ki pi senp, ki pi, ki pi nesesè pou yon sitwayen jwenn yon paspò, tounen yon operasyon konplike, kote gen magouy. Sa montre yon nivo pwoblèm ki fon anpil nan sistèm nan. Èske gen lòt egzanp konsa? Malerezman, wi! Genyen anpil. Ann pran kanal Wanament lan pa egzanp. A wi! Pwojè sa a ki te kòmanse ak anpil espwa, anpil solidarite. Egzakteman.
Yon gwo elan solidarite popilè. Men, jodi a, nouvo komite ki la a, li bloke nèt. Bloke? Kòman sa? Yo pa gen aksè ni ak kont bank pwojè a, ni menm ak kle ekskavatè a. Non.
Poukisa? Paske ansyen komite a, kote w jwenn pastè Moïse Joseph ak Gaston Étienne ladan li, refize remèt yo kle yo ak kont yo. Men, pou ki rezon?
Gen akizasyon sou ansyen komite a. Wi, gen gwo akizasyon. Yo te akize yo kòmkwa yo te detounen 80 mil dola nan yon fon Pwogram Alimantè Mondyal, pam, te bay, epi te nen akizasyon konfli denterè tou, Paske Pastè Moïse Joseph te konn achte materyèl pou kanal la nan pwòp konpayi konstriksyon pa li. Sa sa se definisyon konfli denterè a wi. Epi, sa paralize travay yo. Nèt, nouvo komite ya pa gen lajan yo pa ka travay. Sa montre kijan menm bèl inisyativ ka bloke. Menm pwojè ki kòmanse ak bòn volonte ak soutyen pèp la bloke akoz enterè pèsonèl ak akizasyon koripsyon. Sa dekourajan anpil. E sa kontinye.
Gen lòt ka. Gen akizasyon posib detounman fon nan ISPAN. ISPAN, Enstiti pou Sove Patrimwàn Nasyonal la. Sa se grav wi! Wi, se Fondasyon Je Klè ki denonse sa. Ministè Kilti demanti akizasyon yo. Men. Men.
Gen yon men Men, jounal AyiboPost di yo jwenn yon dokiman entèn ISPAN. Dokiman sa a te prevwa yon frè jesyon sou yon pwojè. E frè jesyon sa a, yo pale de 1 pwen 6 milyon goud, te prevwa pou minis kilti a li menm, Patrick de la Tour. Pou minis la, sa sanble ak yon konfli danterè flagran non.
Sa soulve anpil kestyon wi, menm si yon responsab ISPAN di dokiman an te chanje depi lè sa, sa montre yon pwoblèm transparans. Epi pratik bonus ak frè jesyon sa yo, yo ka fasilman mennen nan abi, sitou lè salè fonksyonè leta yo deja ba anpil, sa kreye yon aviwònman difisil. Pratik frè jesyon sa yo, menm si yo ta legal nan sètèl ka, ou pa kwè yo ka louvri pòt pou abi two fasil? Sa kreye tantasyon. Se egzakteman sa anpil moun panse. Li kreye yon zòn gri ki pa bon pou lasante jesyon piblik la. Epi, menm nan fason Leta distribye lajan pou medya yo, gen gen divizyon, gen pale anpil. Wi, mwen wè sa tou. Gen asosyasyon tankou AMMH ak AMIH ki resevwa gwo sòm lajan, yo pale de plis pase 100 milyon goud pou fè pwomosyon avan pwojè konstitisyon an nan mwa jwen 2025. Gen lòt ti kontra piblisite tou. O wi. Men pandanstan, ou gen lòt medya tankou Radyo Melodi ak LCA Théâtre oubyen Radyo Emansipasyon ak Jean Renel Senatus ki plenyen yo pa jwenn anyen ditou. Yo denonse sa yo rele favoritism. Yo menm di se yon tantativ pou fè medya yo fèmen bouch yon. Se sa yo di.
Sa montre kijan menm sikilasyon enfòmasyon an ki ta dwe lib e jis, li afekte pa pa jwèt politik ak ekonomik. Epi pandan tout jwèt sa y ròp fèt, anpil medya yo menm ap lite pou yo siviv. Egzakteman.
Kit se medya tradisyonèl yo tankou RTVC, Metropol, oubyen medya an liy tankou AlterPresse, yo tout ap fè fas ak gwo difikilte finansyè, akoz ensekirite a ki anpeche yo travay, kriz ekonomik la ki diminye piblisite, epi konpetisyon entènèt la tou. Sa kreye yon anviwònman medya ki ki trè frajil, sa pa bon pou demokrasi a non pli. Ditou, yon medya lib e an sante esansyèl. Men, nan mitan tout pwoblèm sa yo, tout difikilte sa yo, èske èske pa gen efò k ap fèt kanmenm pou amelyore lavi moun? Mwen li pale de yon gwo pwogram alfabetizasyon, pa egzanp. Wi genyen, gouvèneman an lanse yon pwogram ki ki parè anbisye anpil atravè Biwo Sekretè Deta Alfabetizasyon, BSAANR, Kisa objektif la ye menm? Objektif la se aprann 1.5 milyon adilt li ak ekri, nan yon ane sèlman. Yon milyon edmi moun nan yon ane! Sa se yon gwo defi, Bidjè a se konbyen? Yo prevwa yon bidjè 20,8 milyon dola ameriken. Se yon gwo defi tou bon, paske to analfabetis la wo anpil ann Ayiti. Yo estime gen anviwon 2,5 milyon moun ki pa konn li ak ekri. Nan depatman Lwès la sèlman, se 34 pousan. Se gwo chif. Sekretè Deta Alfabetizasyon an, Mozar Clérisson, ak Minis Edikasyon an, Antoine Augustin, yo ensiste sou enpòtans pwojè. Wi, yo mete anfaz sou sa. Men, gwo kestyon an konnen. Eske lajan ap la tou bon vre? Eske l a debloke a tan? Eske l ap itilize jan sa dwe? Se egzaktman sa. Se toujou gwo kestyon an Ayiti. Eske lajan an ap swiv bèl anons yo? Eske pwojè a ap kapab reyalize tou bon vre? N ap swiv dosye sa a. Epi pandan y ap pale dedikasyon, gen lòt fenomèn sosyal ki montre gen yon mank edikasyon ki grav nan lòt domèn. Mwen te on, mwen te sezi anpil lè m li gen gason k ap pran pilil planin pou fanm. Sa se on bagay etranj. Wi, se on fenomèn etmanje e danjere an menm tan ke yon atik rapòte. Gen gason ki panse si yo pran pil sa yo, tankou pil plan, patnè an pap ka tonbe ansent. Se sa yo kwayè. Egzakteman.
Men, enfòmasyon sa a totalman fo. Doktè Kerry Norbrun ak Doktè Berthony Guerrier eksplike sa trè klè. Yo di sa gen gwo danje pou sante gason sa yo. Sa ka deregle òmòn yo nèt. Danje tankou kisa menm? Bon, sa ka fè tete w pouse, sa yo rele jinekomasti. Sa ka diminye dezi seksyèl yo, e sa ka pi grav la, sa ka menm ogmante risk pou yo fè boul san nan kò yo. Sa yo rele maladi twonbo-anbolik. Se pa jwèt non! Wow!
Sa montre yon yon gwo defisi nan edikasyon sou sante seksyèl ak repwodiktif. Absoliman.
Epi petèt sa montre tou yon mank opsyon kontrasepsyon pou gason an Ayiti. Se yon sijè ki merit plis atansyon. Men, an chèche yon ti nòt ki pi ki pi pozitif nan tou sa. Mwen wè gen yon pwojè enteresan k ap fèt nan Kap Ayisyen pou fanm yo. Wi, Jeñon! Gen yon bèl inisyativ Ministè Kondisyon Fam la ap mennen nan Kap Ayisyen. Pwojè a vize entegre fanm, espesyalman manman selibatè, nan metye teknik. Metye ki lontan te plis rezève pou gason.
Tankou kisa, pa egzanp? Tankou plonbye, elektrisyen bilding, enstalatè pano solè, bagay konsa. Sa se yon bon nouvèl. Sa ka ede yo otonom ekonomikman. Epi, kiyès k ap finanse l? E sa ki remakab, dapre sous yo, se gouvèneman ayisyen an ki finanse pwojè sa a totalman. Pa gen èd etranje ladan. Sa montre yon volonte politik pou pou bay fanm yo plis opòtinite. Se yon bon pwen. Wi, se yon sinyal ki enteresan nan mitan tout lòt pwoblèm yo. Epi, yon lòt fason moun kenbe lespwa a, se atravè kilti, atravè rapèl istorik yo. Mwen wè gen yon atik ki fè nou sonje yon dat enpòtan. Wi, 8 oktòb 1820. Dat sa a make chit wayòm Nò a, wayòm wa Henri Christophe la. Atik la rakonte istwa a. swisid li a. Wi, li rakonte swisid wa a Christophe, lejann di se ak yon bal an ajan li te touye tèt li. Li pale de reny tou kout pitit gason l lan Henri ii avan yo t asasine l, epi apre sa reyinifikasyon peyi a anba prezidan Boyer. Li mansyone eritaj Christophe kite tou, Sitadèl la, Palè San Sousi. Absoliman.
Eritaj achitektiral enpresyonan li an. Men li pale tou de tansyon ki te genyen pandan reny li a, ant bezwen lòd ak disiplin ke li te vle enpoze a ak aspirasyon pèp la pou plis libète apre lendepandans. Se yon peryòd konplèks. Epi, memwa istorik sa a, ni fyète li pòte, ni chay li pòte yo, sanble toujou, toujou prezan anpil nan deba jodi a. Pa vre? Anpil, Lè w tande Senatè Jacques Sauveur Jean ap pale de nesesite pou Ayisyen repren idantite yo, pou yo tounen gade Lafrik pou yo sonje revolisyon an, Sa konekte dirèkteman ak rapèl istorik sa yo. Absoliman.
Diskou Sena Jean an sou YouTube la, li pale de nesesite pou nou rebati lòm nwa ak esklavaj te blese pou nou rekonekte ak rasin nou. e sa fè eko tou ak kritik depite Hugues Célestin te fè sou pwa istorik ranson Lafrans lan. Wi, li te di se yon pwa ki kontinye ap peze sou peyi a. Egzakteman.
Sa montre kijan pase a, listwa nou an, li kontinye ap enfliyanse prezan an epi deba sou souvrennte, sou depandans, sou idantite. Se vre.
Epi menm nan mitan tout difikilte sa yo, gen ti gen ti reyon limyè ak fyète ki sòti nan domèn èspòtif la. Fòk nou pa bliye yo non pli. Wi, fòk nou soulinye yo tou. Sa bay yon ti souf, yon ti fyète kolektif. Nou genyen Louis Susdidson, jwè FC Dallas la. Li retounen nan seleksyon nasyonal la. Wi, li rejwenn Grenadye yo pou match kalifikatif koup du mond kont Nikaragwa ak Ondiras. Sa se yon bon nouvèl pou ekip la. Epi gen fenomèn nou an nan, Corventina, Melchie Dumornay. Ah!
Corventina ap kontinye fè pale d'li. Li fèk fè 2 gòl pou ekip Lyon an kont Arsenal nan Lig de Chanpyon feminen an. 2 gòl! Enpresyonan.
Li toujou o tòp. E UEFA menm mete l nan ekip tip premye joune Lig de Chanpyon an. Men atansyon. Atansyon poukisa?
Gen yon fo paj Facebook ap sikile sou non li, k ap eseye twonpe fanatik li yo. Fòk moun fè pridans. Ok, bon pou nou konnen sa. Gen lòt ti nouvèl espòtif? Wi.
Gen viktwa ekip U 17 nou an nan yon match amikal an Espay. Gen Elysee Obas k ap patisipe nan yon fòmasyon fifa sou jesyon klèb. Epi anbasad Ayiti an Frans ki òganize yon sware akèy pou etidyan ayisyen yo. Se ti siy pozitif ki montre talan ak detèminasyon ki la toujou. Bon, lè nou fin brase tout enfòmasyon sa yo, tout sous sa yo, ki sa nou ka ki sa nou ka retire kòm gwo lide pou rezime? Sous yo montre an Ayiti kote kote ensekirite a rete yon gwo pwoblèm, li kanpe rèd, malgre diskou a kèk efò. Wi, sa klè.
Epi ou gen yon divizyon politik ki ki pwofon anpil, ak gwo kesyon sou lejitimite, sou koripsyon, sou kapasite lidè aktyèl yo pou mennen bak la tout bon vre. Kriz yo gen m enpak sosyal ki ki lou anpil sou popilasyon an. Nou wè sa ak chif deplase yo, malnitrisyon an. Prezans entènasyonal la kontinye, men li toujou resevwa ak anpil kesyon, anpil kritik, opinyon yo melanje anpil sou sa. Epi si gen gwo pwoblèm nan fason leta fonksyone li menm. Pwoblèm koripsyon, pwoblèm sistèm, menm pwoblèm nan rapò nou ak istwa nou ak idantite nou. Egzakteman.
Alò kisa tou sa vle di pou ou menm k ap koute nou la? Se gwo kestyon an. Li klè pa gen repons fasil ditou. Sitiyasyon a ekstrèmman konplèks, ak anpil kouch, anpil kontradiksyon, men nan mitan tou sa, fòk nou wè tou kapasite pou moun reziste, kapasite pou moun montre solidarite. Tankou nan kòmansman kanal Wanament la. Wi, tankou efò k ap fèt pou edikasyon ak alfabetizasyon, menm si gen kesyon sou mwayen yo, tankou fanm k ap kraze baryè pou antre nan nouvo metye nan Kap-Ayisyen. Fyète kiltirèl ak istorik la ki la toujou. Ki la toujou, wi. Men, fò nou pa minimize defi yo non plis. Defi yo reyèlman men menm, yo gwo anpil. Petèt, konprann tout fasèt sa yo, menm sa ki kontradiktwa yo, se sa ki ka ede nou pli byen. Pli byen sezi reyalite ayisyen an jodi a, pli byen navige ladan l, si w vle. E pou nou fini men, men yon dènye kesyon pou ou menm k ap koute a, pou w kontinye reflechi sou li apre emisyon an, lè nou wè tout nivo mefyans sa a anvè lidèchip aktyèl la, jan analist yo ak vwa tankou Senatè Jean eksprime l la, Wi.
ak tout kritik sa yo sou sikl entèvansyon entènasyonal yo, jan Depite Célestin raple nou istwa la, ki kote, ki kote Ayisyen ka reyèlman jwenn yon chemen pou konstwi estabilite? Pou pran desten yo an men tout bon. Se kestyon a milyon dola a. Sitou lè menm fonksyon ki pi debaz Leta yo, tankou bay yon paspò san pwoblèm oubyen asire yon sèten ekite nan finansman medya yo, lè tout bagay sa yo sanble konpwomèt. Sa ran chemen an difisil pou trase. Nan yon nan tèks nou te gade yo, gen yon powèm Ellency Fraxgelus ki pale de nesesite pou yon revèy, yon leve kanpe. Ki kalite revèy sa Ayiti bezwen jodi a pou l ka sòti nan enpas sa? Ki fòm li dwè pran? Se yon kesyon ki ki lou anpil, men ki enpòtan anpil tou. E ki merite pou nou chak Ayisyen kontinye reflechi sou li. Mèsi paske w te koute nou jodi a.